Nou chonje ke m tap montre nou konsènan de disko dolo sa. Nou wè l. Donk, se yon disco dodo ke nou achte, donk nou ka fè enstalasyon an nan iMac sa. E kote ke m t ap di nou, mouche ke iMac sa li gen yon disco dodo 500 giga ladan l, e nou pral chanje l pa sa. Ou wè, sa se yon disco dodo WH ke li ye, donk ki se 1000 giga. Ou wè? Donk se sou disco dodo sa ke nou pral travay. Donk rete. Rete ak Joguer Inguejou nou tou vizite chanèl la nou konnen ke Joguer Inguejou toujou pote bon bon bon enfòmasyon pou nou donk sa lap rete nou vrèman vrèman byen nou vrèman vrèman byen donk nou chonje ke m tap di nou ke nap swiv videyo a nap gade ke Kòman Disco Dolo sa, ki pri l, ki kote ke nou kapab achte li. E non sèlman tou, kou nou kòmanse vizite sit yo nap wè e Disco Dolo sa ki se black, nou wè l son black. Donk nou pral wè aparamman lòt koulè yo, nou pral wè black lan, ki kantite de pwosesis, ki kantite de kòman ke l kouri, kòman ke l mache, kòman ke si l rapid avèk si l lè. Nou pral wè sa. Donk swiv ak Joguè and Genjo. Donk ret la.

yon diskou de dlo ki sou mache a lontan, men yo konpare l aparamman avèk yon diskou de dlo SSD, men sa se yon diskou de dlo HDD ke li ye, men se nan gwo gwo diskou dlo yo. Donk m pral montre nou ki vrèman vrèman rapid, nou pral debouche l avèk jou gen yon entèjou rapidman. Swiv videyo a.

Nou wè li, donk diskou dou an nou wè. Donk son diskou dou lou an tè la.

Gen koulè blan. Donk nwa lan, chak koulè sa yo di, chak koulè sa yo diferanse yo. Chak koulè sa yo, yo gen yon bagay diferan ladan yo. Donk yo gen yon kapasite diferan. Men, nou te wè aparamman parapò de chak koulè ki genyen yo, nou te wè koulè sa, koulè sa li te vrèman vrèman enpòtan pou nou. Li te vrèman vrèman enpòtan pou nou. Paske non sèlman se pou yon mak. Book se pou yon mak e se mak menm konpayi mak lan, mak e menm konpayi Apple lan ke li ye. Donk ki fè ke nou te tou achte l pou nou ka tou fè enstalasyon sa. Donk son disko dolo ki vrèman rapid, nou wè l gen 32 megabay kache, 32 megabay kache. Donk son disko dolo sata ke li ye, ou konprann. M di te tou di nou sa, donk son disko dolo WD, donk se dijital, dijital. Li vreman e anfom. Donk apre diskou doulor sa li kouri a li kouri a li gen 32 megabay li gen 32 megabay kache e non selman nap wè ke son diskou doulor an 2011 men se Se Disco Duro la sòti Disco Duro sa sòti an 2011 e 8 fevriye 2011 men se pou menm mak lan nou wèl se pou menm mak lan ke li sòti se pou menm mak lan ke li sòti e pou mak e e pou mak Ampol donk se sa fè ke nou achte li nap gade pou nou wè li kouri a 700 nou wèl. Nou wè konbe l gen. Donk li vreman vreman vreman rapid. Vreman rapid. Nou wè l vreman rapid. Donk se konsa n ap gade pou nou wè. Sa a li menm li vin avèk yon kab. Men kab sa yo pa tèlman yo pa tèlman itilize kab sa ankò. Nou wè l la. Yo pa tèlman itilize kab sa ankò. Donk nou wè la a. Sa a se pati e pou sata a. Sa se pati sata ke li ye. Sa se pati sata, dan sata, sa te pati lòt lan. Paske nou konnen disko dodo sa yo vin ak 2 kab. 2 kab ke li ye. Donk sa se pati pou, se pati ki fè pati, sa se pati spesyalman ki vire, ki bay, ki bay, ki bay enèji a tout bowal lan. Li menm sa se pati ki bay enèji avèk E disk ki anndan sa? Nou konnen ke sa gen yon diskèt anndan l. Donk, sa se pou diskèt lan. Sa se pou tout chip ki fè pati nan board lan. Donk, se konsa moun yo. Donk, nou wè sa se plak lan. Se kòmsi m ta di sa se li ki board lan. Donk, se yon disco dolo ki vrèman, vrèman rapid. Donk, yo konpare li ansanm avèk disco dolo. Yo konpare l. Menm jan avèk yon diskou doulou e SSD. Paske li vrèman rapid. Ok. Donk se konsa ke m tap moutre nou kòman ke nou pral fè e bagay sa byen rapid nou wèl. Donk se byen rapid. Donk se konsa. E m kwè ke e diskou doul sa tou li gen 700 700 e m kwè aviwon de 730 e. Anviwon de 730 afè de kache yon bagay konsa. Donk nou wè tout enfòmasyon ke li gen yo. E sa fè m mete yo pre pou nou ka wè enfòmasyon yo. Nou wè l? Se sa fè yo rele l disco duro sa, yo rele l black. Donk gen tout tip de koulè. Mwen m te chwazi pran black lan paske black lan m wè ke gen anpil kòmantè sou li. Yo fè anpil kòmantè sou li. Li vrèman vrèman bon e li vrèman rapid. Ok donk nou konnen ke Jogè li menm li toujou pote bon bon enfòmasyon pou nou e se konsa e pwochèn videyo nou pral wè ki kote m pral fè enstalasyon an nan iMac sa epi nou pral wè aparamman kòman ke l kouri vrèman vrèman rapid chonje ke toujou swiv videyo Jogè yo donk m ap kite Paj lan pou nou donk se nan ebay pwen kòm e map tou kite paj lan pou nou nan menm video sa nap wè paj lan kòman pou nou achtel ki aksè ke nou fè ki aksè nou nou dwe bezwen e non sèlman tou ki pwosesis ke nap bezwen jis pou nou ka jwenn achte disko dou lou sa donk ke Bondye va beni nou ret fèm nan lapriyè ke Bondye va beni nou o non de Jezi ki gen tout pouvwa amèn donk rete ak Joguer and Guerchou nap pale. Donk nou wè, e kote ke nou te gentan fini, nou wè e diskou de lwa son yon jiga ke li ye. Donk yo di oun TB, oubyen ou di ouna tera tanmen. Men, an kreyòl nap di l mil jiga. E nou wè se sa ka, donk li gen 300, li gen 32 e megabit kache. E nou wè mak diskou de lwa sa, se yon diskou de lwa, donk ki sou mache a lontan kòm m di l nan premye kòmansman m di l.

E mete l nan òdinatè a si n ap kanpe li. Donk nou vise l, li pote 6 vis. Sa se 3 nan bò sa a, plis nou gen 3 nan lòt bò sa a ankò, nou wè l? Donk ki se 6 vis. Sa se si n ap mete l kanpe oubyen si n ap mete l nan yon bwatye konsa, oubyen si n ap mete l konsa tou. Donk nou vise l ak vis yo. E se konsa. Se konsa nou konnen e disco dolo aparamman donk se disco dolo sa m te di nou se yon disco dolo yo rele disco dolo black ou konprann donk m te di nou gen tout koulè ladan li donk sa se tout e sa se tout bagay disco dolo an pote nou wè l nou wè l nou genyen l nou genyen WWN nan WWN nan nou wè kont kantite

B, Nou konnen ke diskou doulou klas B yo, aparamman yo fè yon sèl kote, kòm nou ta di yo se menm jan yon diskou doulou SSD k ap mennen kounye a. Donk nou wè kounye a sou mache a la a, pou nou achte yon diskou doulou SSD li pa fasil paske de jou an jou mond lan ap plis ap plis konprann li. Bon, m te fè efò m achte l pandan maladi sa a deyò sa a, pandan maladi an deyò a la a, donk li vini depi yè. Bon, m te gen pou m te fè videyo sa yo pou nou depi semèn pase an, donk m pa t gen tan. Men m pote video an pou nou. Donk toujou swiv video an, n ap wè l. Donk son diskou dolo, byen rapid. Swiv byen, n ap wè. N ap wè. Tout sa ke l pote yo. Nou wè l. Sou kote an. Nou wèl sou kote an. Nap pigil pou ou. M te di nou 6 tou sa yo, sa se tou kote pou nou vise l nan PC a oubyen nan Mac oubyen nan iMac lan. Paske e disko doulou sa pa pou laptop, se pou PC ke l ye. Pou PC, nou wè donk sa se pati Se konsa moun mwen yo. Mwen, donk se konsa. Se konsa. Pati anba. Et voilà donc se konsa kòm te tounen te di nou e nou konnen ke Jogèl li menm li toujou pataje bon videyo pou nou Bon video. Donk diskou do sa vrèman vrèman vrèman jenyal sitou si e sitou li bon si nap jwe e sitou pou moun kap jwe yo menm pa genyenl poum jwe donk m genyenl jis pou pou pou pou chanèl mwen donk e e swiv e video sa yo toujou swiv chanèl lan donk egal la nou konnen ke jou gen en gen jou li menm lap ba nou rekonpans lan nou konnen ke nou dwe pataje epi youn renmen lòt bby. Anko Jou genyen gen jou pral moutre nou donk misye kem tap moutre nou e paj donk misye nan premye video kote kem te bon m toujou di nou kote ke lè nou bezwen achte yon bagay ki kote ke nap jwenn li donk se nan ebay pwen kòm em fè diferans antre ebay e amazon pou nou donk m toujou di nou ebay vann bagay pi ba pri paske li menm se yon yon konpayi donk ki vann. E pwodui dezyèm men, donk pa egzanp si moun nan, moun nan gen dwa itilize afè l epi li revann li, donk se nan ebay. M fè aparman ebay avèk nou e m eksplike nou sa ankò nan amazon e se sa fè si nou vizite amazon pwen kòm antou ebay pwen kòm n ap wè ki diferans ki genyen paske nan amazon amazon pa vann bagay dezyèm men. Amazon vann bagay nèf, e menm jan ebay vann bagay nèf tou, men ebay gen ban nou yon opòtinite, donk li vann bagay dezyèm men, donk se sa fè m plis rekòmande nou si nou ta bezwen achte yon bagay nou achte l nan ebay. Donk m pral montre nou rapidman kote ke n ap jwenn e disko doulou sa achte, disko doulou WD an, kote ke m te achte pa m nan ki sòti mil, mil jiga, donk ki se yon TB, donk m pral montre nou rapidman kote ke nou pral jwenn li achte, donk nou wè l, donk byen fasil.

Pri an li vann 11, li vann 111 dola, li vann 111, 111 ewo. Alò n a kontwole 111 ewo a konbe kòb li fè an ayisyen, konbe kòb li fè an ayisyen. Oubyen sa pral depann de peyi ke nou ye a. Mwen menm kote ke m ye a se pèso. Men sa pral depann de kote ke nou wè l. But ke kote ke m te di nou mwen wè pri an, pri an se 100, bon m bay nou yon ti zoom jis pou nou ka wè. Nou wè, donk sa se pri an, pri an ke nou genyen. An total, nou wè l, an total li 8 mil, an total 6 mil, an total 6 mil 500, 6 mil 562 pwen 93 pèsos. Donk, egal la, donk se pri an sa. Egal, donk nou wè l.

Donk e se konsa. Ok. Donk se konsa. E se sa ke m te montre. Pa egzanp nou wè e non disko dou lou an. Wè disko dou lou an. Donk se lis la. Ok. Donk e se konsa yo jwe Gèvin Mounjou. Nou nan menm anpil lòt diskou de lo toujou. Donk si nou desann, nou wè. Donk gen plizyè koulè, men koulè nwa lan li vrèman, vrèman enpòtan. Koulè nwa lan li vrèman rapid pa rapò de e pa rapò de re pa rapò de pwodi e pwodiktè yo. Donk se se sa ke yo fè konnen. Paske chak koulè yo nou wè gen koulè. Donk sa son koulè. E n ap jwenn lòt koulè toujou. Nou wè donk li vin pa plizyè koulè. Nou wè? Donk li vin pa plizyè koulè. E n ap fè referans, n ap gade pou nou wè diskou doulou nwa lan, black lan. Sa se yon diskou doulou e WD black. N ap fè diferans avèk lòt vi, lòt e, lòt diskou doulou yo nou pap, li pap menm jan. Nou konn li pap menm fason. Pa egzanp, pa egzanp n ap gade koulè, n ap gade koulè sa a, nou pral gade lòt koulè yo pou nou wè. Mwen pa egzanp gade sa. Sa a li ba bri. Ou wè l? Li ba bri. Donk se konsa moun mwen yo. E se konsa donk kote ke m te montre nou e montre nou spesyalman ki kote ke nou ka jwenn e ki kote ke nou ki kote ke nou ka jwenn machandiz yo achte. Donk se nan ebay pwen kòm. Donk m te di nou ankò n ap toujou fè yon kat de kredi k ap patwone avèk e achte sou entènèt. Donk k ap patwone avèk ebay pwen kòm. Donk se konsa se la ke nap jwenn machandiz nou achte. Nou gen dwa vin achte sa nou vle nan le mond antye. Donk se rete ak Joker. Donk nou konn tout bagay. Swiv video a al final nou pral wè pwodwi an kòman ke l vini, kòman yo byen enpakta li, kòman yo byen mete l lan pye li, yo byen konsève li. Donk se pa yon bagay ki pral vini kap frape. Se yon bagay kap vini, kap byen pwoteje, ki vin nan plizyè foul, nan plizyè sachè. Retire li, donk li byen pwoteje. Ok.